Nan lajan taks mwen an. Se li yo bay ti lapli pou fonksyone anba. Yo pran sekirite, polisye yo fè sekirite prive yo, pandan se tan malere, malerèz ki nan katye popilè yo, sa kapab ane faktori, k ap peye taks, pa ka jwenn sekirite pou yo fonksyone. Mwen menm, m ap imajine m ki sa k nan tèt yon polisye. Ki sa k nan tèt yon ajan sekirite ki kanpe dèyè do nèg sa yo. Se menm yo menm nan k bay nèg yo galil yo. Yo k ba yo 557 lan. Yo menm anko kache zam 6000, 4000, 3000 dola ameriken ba yo pou yo tire yo. Yo voye dèyè Kenya, polisye Kenya va touche plis pase 5000 dola, on polisye va touche 300 dola ameriken. On polisye pran bal, li pa asire okenn kote pou l ale. On polisye gen yon taks yo touche sou li ki se retrèt, lè polisye a pap travay anko l pa asire nan anyen.

Madam Elizabeth Salvador ki se yon peti konsil, yon pro konsil, yon swa dizan konsil, yon sedo diplomat ki pa gen dimansyon, ni konesans, ni konpetans pou l reprezante Nasyon Zini an Ayiti. Sa vle di, gen de moun yo pran pou yo reprezante konsil. Gen de peyi ki voye yon seri de diplomat la, se de diplomat ki pa gen nivo. Yo pran yo, yo vin pa konn istwa, istorisite peyi kote y ap vini an. Sa vin fè, yo gen de rapò ke y ap ekri, rapò a se de rapò rasis, ki gen karakteristik rasis pa rapò a enkonpetans yo, ki pèmèt peyi voye yo a, nan rapò yo voye bay peyi yo a, Fè yo wè Ayiti otreman, fè Ayiti wè Ayiti tankou yon gwo peyi atè, alòske Ayiti se yon gran peyi. Si w ap voye yon diplomat an Ayiti, fò w voye yon diplomat ki gen nivo, ki gen dimansyon, ki gen kapasite pou konprann lèchoz, pou konprann sitiyasyon peyi a. E se poutèt sa nou mande peyi sa yo, Record Group, nou mande. Jodi a pou peyi ki te chwazi mete kanpe Kongo, tankou le Kanada, la Frans, Lèzetazini, nou mande di pou yo disoud òganizasyon malfektè sa a ki bay tèt yo kouvèti diplomat, ki fè konprann se de diplomat men se de teworis, se de avadra ki soti. nan lòt peyi ki vin la a tou pri pou yo kraze souverènte nou, pou yo ekstèmine nou, pou yo detui nou kòm pèp, pou yo mete nou ajenou. Nou vin mande bini Nasyon Zini pou ke yo ba nou lòt diplomat nan plas Madam Elisabeth Salvador ki pa gen kilti politik, ki pa gen kapasite pou ede nou rezoud pwoblèm nou. Nou mande caricom pou caricom. Pou konplè solidarizasyon kominote entènasyonal la, tankou le Core Group, l'OEA, le Caricom, Nasyon Zini, yo desolidarize yo avèk Ariel Henry ki enplike nan asasina Jovenel Moïse ki pral enkilpe pa lajistis ayisyèn. Nou vle jwenn Ariel. pou ke la jistis tande l e se pou tèt sa nou mande depa revokasyon Ariel Henry yon desolidarizasyon de kominote entènasyonal la Ariel Henry pou nou mete yon gouvènman teknikman konpetan politikman konsyan pou vin fè fas kare a sitiyasyon ki la paske kesyon gang ame a ke y ap pale fòs etranje nou pa bezwen kenya vin la nou bezwen yo mete lame lapolis, bsap, yo kreye yon squad. Yon skwad, eskwad sa a, y ap ba l yon mwa a si mwa pou retabli sekirite nan peyi a. Nou pa bezwen okipasyon peyi a. Nou pa vle Kenya vin la. Nou kont enjerans kominote entènasyonal la nan zafè entèn peyi a, se sa k esplike jodi a Fronord ansanm avèk mpp. Vwala! E baz kanapè sa yo veye nou tout la pou te sinifye a Madam Elisabeth ke nou pa vle l kòm reprezantan BINUH Nasyon Zini an Ayiti. Mèsi! Kote n konnen biwo BINUH sa a, se la ki fè krèy anndan peyi a, se menm BINUH sa a ki konplote, ki te gen Madam Lalim nan tèt li. ki konplote nan touye prezidan Jovenel Moïse jodi a yo gen reprezantan yo ke Marie Isabelle Salvador manman krèy jodi a batay la lap kontinye batay Arab fin plante pikèt li a se operasyon derasine Bini derasine Loni derasine Franco pandan peyi a Jodi a, nou di sa ankò, Ariel Henry, Félix Badio te fin pale, li di Ariel Henry se li ki te kondi machin nan nannuit 6 jiyè pou l al touye Jovenel Moïse. Depi Félix Badio te fin pale, Ariel Henry dcpj te dwe mare l. Jodi a, nou wè, chak militan k ap batay, Ariel Henry bezwen voye fizye yo. Jodi a n ap di l, Ayisyen, si n bezwen Ariel ale, nou pa ka kouche nan kabann nou. Si n bezwen BINUH, Loni, kite peyi a, nou pa ka kouche nan kabann nou. Jodi a, polis nasyonal pa ka touche. Lame paka touche tandike yon gwoup asasen ki pral Bsap pa gen akonpayman tandike yon gwoup asasen yo pral voye chache pou yo vin masakre nou ki se Kenya jodi a nou di aba tout fòs militè etranje anndan peyi a lapolis lame Bsap se yo ki pral bay sekirite nan peyi a nou di viv retou Guy Philippe. Ke ki chwazi fè alyans avèk Arab, Rosemond Jean, avèk Muscadin ki pou nal batay MVP tout òganizasyon de baz yo pou yo al batay pou yo derasinen gwoup gang anndan peyi a. Jodi a m kwè batay Arab la se operasyon derasinen gwoup gang. Gade kounye a André Michel ki gwòs pou Ariel Henry pa janm ka akouche. Eske se pèp la kap opere l? Lè w gade pou wè André Michel ki gwòs 9 mwat pa janm ka akouche. Pou Ariel Henry kap domi nan menm kabann avek Ariel Henry. Jodi a batay la li kare, m pa konnen si avek kouto, m pa konnen si a manchèt, men pèp la pale opere André Michel lot semèn nan. Paske jodi a li te di se barikad ki avni nou, li te di rete dèyè barikad nou, li tap mache bay galil. Jodi a se li menm kap koupe rache, li pa avoka pèp anko. Don kaka ki te di se dènye 18 novanm pou Jovenel wè nan peyi a 2020, li paka wè yon lot anko el pa wè vre. Jodi a nap mande sone lanbi a.

Moun ki pa bon. Konan si nou sonje sou Joseph Michel Martelly nou te gen Kenneth Bedin ki te di Joseph Michel Martelly pa Ameriken, pa Italyen se Ayisyen ke l ye. Nou twouve moun sa yo antre pye yo twò fon nan zafè enterni nou nan peyi Dayiti. Nou te gen.

Nou pap ki ka ranplase Ariel Henry. Ariel Henry se youn nan moun ki te patisipe nan tiye Jovenel Moïse kom ki se Andre Michel se pa sekrè pou pèsòn. Kidonk nou vin la pou n di kominote entènasyonal la, pli presizeman Konkou pou l sispann foure dyòl li nan bagay entèn nou nan peyi Dayiti. Epi dezyèm bagay mwen vin la pou m vin mande jistis. Pou pran minit la nou konnen nou pa wè l la, nou ta poze kesyon pou n di kòman nou fè pa wè l. Kote komisè Gouvènè Van, Elda Guillaume, te pran le swen pou l te voye asasine Militan politik la René Nou Santidize? Kote André Michel te mande pou yo fout pot tèt misye ba yo?

Komisè gouvèneman an se Osel Ledwa, antanke premye avoka, antanke premye sitwayen nan jiridiksyon an, ki te bay lòd, ki te kite biwo l pou ke polisye yo te vin baskone militan politik la Dizay. Nou pral mande, e kòm dosye a an kou, pou ke kabinè davoka nou ki sezi de dosye a, k ap fè swivi avè l, l ap di nèg yo ale vit. Nou pa ka tann ankò! Ale vit! Afè sekirite a se yon pwen primòdyal pou nou! Kè nèg yo aranje yo! Yo bay gang responsablite peyi a oubyen yo demisyone! Ariel Henry ankò yn fwa se yon prezime ansasen, yon kriminèl de notwa! Se youn nan rezon nou menm nou asime nou a tou lè nivo pou ke nou di Ariel Henry Kote kap tann ou an se penitansye nasyonal paske ou pa diy pou premye minis nan peyi sa. E nap mande prese prese pou ministè lajistis pran responsablitel pou revoke komisè gouvèneman an paske li enplike nan plizyè bagay. Nou gen majistra pòtoprens lan tou ki antre nan vòlò machin. Paske m gen yon zanmi m ki gen yon otobis, machin entènasyonal, oscool bis yo, nèg yo remòke l nan zòn Kanapevè, y antre nan meri de Pòtoprens avè l, otomatikman y antre avè l, n al peye pou li, yo touche nan men nou, men aktyèlman machin sa demoli. Nou pral pouswiv nèg sa yo, nou pral pouswiv nèg sa yo an jistis pou n fè yo kite vòlè, kriminèl nan peyi sa. Mèsi bokou laprès.